Bonjou bonswa byenveni pa bliye ke ou sou chanèl widvolcy officiel si se pou la premye fwa ou tonbe sou chanèl sa map diw pa neglije abòne aktive kloch de notifikasyon pou kapab jwenn chak video map poste sou chanèl sa ou konnen gon bagay ki diw ke pito ou dwe moun lajan ou pa dwel fave Paske ou ka dwe yon moun kòb la epi ou peye moun nan ou fini ak moun nan. Ou ka pa janm konn de moun sa paske ou te achte nan men l ou peye l oswa l te prete w ou remèt li ou pa konn anyen de moun sa. Men depi se yon favè li te fè pou ou li toujou met lan tèt li ke w dwe l pou lavi e se pa konsa bagay la ye. Ou fè yon favè pou mwen, se paske ou te vle, se paske kè w te chwazi fè favè a pou mwen. Men gen moun nan ki panse ke w dwe l pou lavi. Bagay la pa konsa. E pa sa k fè yo di favè, se paske l pa gen yon pri. Se paske l pa gen yon pri. Pafwa ou lan nesesite, ou lan nesesite yon ti monnen. Men le moman pwoblèm lan vini, sa w rele ti moni an ou pa jwenn li, men w rele yon zanmi w, ou rele yon pwòch ou, ou di a, pote m, pote m tann ou. Moun nan di a, kòm se ou menm Ruth, m p ap prete w li. Kòm se ou menm Marie, m p ap prete w li. O Marie pou jan m ye avè w, m p ap prete w li. M ap fè w kado l. Ou fè l kado l. M ka pa janm bliye sa w te fè pou mwen. Men konsa tou, pa mete nan tèt ou ke m dwe w pou lavi. Non! Ke m dwe w, ke chak lè, ke chak lè e, e, e, ou bezwen yon bagay lan men ou pa ka jwenn li, ou oblije ap repete sa. Non! Li pa konsa, ok? Ou te fè mwen yon favè, mwen remèsye w, mwen di w mèsi paske w te fè m favè a. Men pa met lan tèt ou ke lè w bare, m ka debare w. Ou ka bare lan moman w bare a. Malgre w te debare m lan pwoblèm pa m nan, lan moman pwoblèm ou an vini an, m pa ka debare w. Hein? Gen anpil moun ki panse tou, tankou lè yo bay yon moun, ke lè yo bezwen moun sa pral ba yo. Se poutèt sa gen anpil moun k ap achte figi moun. Pafwa gen moun nan k ap fè kado, li fè moun Li panse lèl barikade baril Li panse lap bay yon moun sa lap bay moun nan pa menm bezwen menm Hein paske moun sa pa gen nesesite sa wap bali a Hein pafwa gen moun kap chwazi moun poul fè kado pou lèl bare pou moun sa kade baril Li pa konsa Li pa konsa Sak fè sa. Paske gen e e si tankou pa egzanp sa kòsa Richard sou mwen la m pral jetel yon lòt moun pranl sa pa rele zèv m te pral jete kòsaj la yon lòt moun pranl se poutèt sa pafwa gen bagay e e sak fatra pou ou li se trezò pou yon lòt. Men, pa met lan tèt ou ke paske on moun te gen yon pwoblèm ou te debare l, moun sa dwe w. Ou te fè yon favè pou on moun, moun sa, li dwe w pou lavi. Li pa konsa. Bagay yo pa konsa e l pap janm konsa. Paske lefèt ke ou te fè yon favè pou on moun, ou te fè favè, fè favè a nèt. Moun sa pa gen pou l wè avè w. Moun sa ka pa janm bliye. Kesyon w te fè pou li a men ou menm pa chak tank wap repete ah intel m te fè sa pou ou men m bare kounye a ou paka debare m non bagay la pa konsa paske lefètke ou te fon favè avèk yon moun ou fè favè a nèt en pa mete nan tèt ou ke ou pral bay moun paske pou moun ka ba w paske depi souvan ke 95 pousan pafwa moun ou chwazi bay yo ki nan nesesite yo. Se pa ou menm m kap ba ou. Mwen m gon privilèj, m toujou jwenn moun fè m kado. Men mwen menm lè map bay, se pa moun sa yo k jwenn. Pafwa moun nan ka ban mwen yon bagay mwen m pa bezwen l, mwen genyen l deja mwen pa itilize l, m chwazi fè yon lòt moun kado l. Men gen moun ki ba ou. Li pap konn anyen nan men w. Li jis fè yon jès avè w. Men pa nan se tan ke ou gen yon tenis la ou wè w mete l twòp fatige avè l. Li chire l dekole. Ou pwal jete l. Yon lòt moun pran l ou panse w fè favè non. Non! Ok? Lè w fè favè, fè l avèk tout kè w. Pa fè favè nan apre pou w ap tann anredi. Non! Lè w fè favè ou fè l nèt. Lè w fè yon moun kado ou fè l nèt. e moun sa w fè kado a ou ka pa janm jwenn anyen nan men l paske l pa t mande w se ou te gen nesesite pou w te fè l kado ou fè l kado oswa ou te wè l bezwen bagay la ou te genyen l ou fè l kado l m pa tann anyen nan men moun sa paske nou menm ayisyen nou renmen sa twòp depi nou fè w moun depi nou fè w favè pou yon moun chak lè nou rete nou repwoche moun nan chak lè nou rete nou di moun nan w pa sonje m te ba w tèl bagay bagay yo pa konsa. Li te kote fèm ou te fèm kado yon bagay ou fèm kado ou te fèm kado nèt m pa gen anyen poum wè avèw se kèw ki te chwazi pou te ban mwen l men le fèt ke w ban mwen l m pa gen anyen anyen anyen poum wè avèw paske se ou menm ki te chwazi ban mwen l paske se ou menm ki te chwazi fèm kado l nou gen mès sa twòp nou menm ayisyen nou gen ti mantalite sa depi nou fè moun kado bagay nou toujou ap repwoche moun nan. Sa vle di, sobè a men dwat, men goch pa gen dwa konnen l. M te ka ba l, m te ka nan yon pwoblèm. Epi, se yon moun ki depare m. Ok, t ap sèt. Men, m pa gen, m pa gen anyen pou mwen avè w non. Depi w, ou fin ban mwen l, ou ban mwen l nèt. Nou sispann rete nan mantalite, a, depi, tankou, si w fè moun nan, si w te fè moun nan kado yon kòb, tankou w vin gen pwoblèm, ou ta bezwen yon ti kòb. Ou rele moun nan moun nan di a m pa genyen l non ah mwen menm lè m bare m pa janm jwenn moun debare m depi moun bare m toujou debare yo woy nou sis kite ti mantalite mizerab sa lè w fè yon moun kado w pa ka fè l kado nèt pa gen moun ki dwe w hein moun ou bay yo se pa yo menm k ap remèt ou se pa yo menm k ap ba w w ap bay yon moun epi yon lòt moun w ap jwenn ki ba w. hein se pa tout moun ou bay ki ka baw fò nou met sa nan tèt nou se gen de moun ke ou wè nan yon nesesite ou fèl kado son benediksyon li ye pou li men nou menm ayisyen nou toujou ap gade figi moun pou nou bay nou toujou ap gade figi moun pou nou bay mwen m pa bay moun ki pa bezwen donk lè w fon zèv toujou fè zèv la. Ki avèk yon bagay ke ou santi, ke ou bezwen l, men ou gen yon moun ki bezwen l plis pase w, ou ba li l. Se sa. Apre sa, anyen ankò, babay, a la pwochèn.